Chak kanaval mwen wè gon pawòl ki deranje moun, ki kreye yon pale anpil. Men kounye an la grande question, eske m pa gen rezon?
Nèg ki pa gen biznis toujou ap kraze biznis moun nan lari a Alon ti fè sovaj o Ti fè peyi a lèd o
Se eske m pa gen rezon ki gwo pwoblèm nan. E m la. On ti jèn ki k ap travay, pa egzanp, ki s on sekirite kèlkonk, k ap touche on di mil goud pa mwa oubyen on kenz mil goud pa mwa, an n di l konsa, ki arive sanble on ti kòb, on twa mil dola, l achte on ti Honda Civic, on kat mil dola, an n di on sen mil dola maksimòm, ki non sèlman gen de twa moun lòt bò k ap voye yon san dola, senkant dola pou li, fè l kado, ki gen yon ti fanm la ke l renmen avè l, paran l gen ti mwayen, fè l kado yon sisan dola ameriken, l ap rasanble toujou, ki achte yon ti yon ti rav kat. Epi l antre nan yon ti restoran, l pakin ni, epi yon manifestasyon pase, ou boule rav kat sa a. Yon rav kat kote nèg la pa menm ka met gaz ladan l. Menm lave nèg la paka al lavel nan kawash se siye lap siyel le maten ou byen lap veye nèg kap pase nan lari yo poul ba yon di goud pou nèg yo siyel pou li pou machin nan ka fre rav 4 la pa menm friz ou pran machin sa ki se 2 pye nèg la ou boulel oh nèg nèg sa ki viktim nan lap renmen kanaval mwen anpil lap renmenl anpil. E li pap pale menm jan avè w kap pale bè lè w ap tande kanaval mwen an. Li pap fè vye kòmantè sa yo. Bon mwen menm pèsonèlman pou m achte machin mwen, se avèk yon mennaj ke m te genyen nou sanble ti kòb nou a nou 2 pou m te achte l. Nan pwen machin ban m pàn konsa. Lè lapli tonbe, tèt mwen deyò paske non sèlman waypè a pa fonksyone, tèt mwen ap oblije ap deyò, m ap kontwole m pa friz. Kounya m nan yon ti machin sa w boule l. Ou panse m pral gade w. Gade yon ensekirite. Yon timoun k ap antre machandiz manman l, li pran yon bal, li mouri. Kiyès ki pral remèt fi sa lavi pitit li a? Kiyès ki pral remèt li lavi pitit li a? Alon w nèg antre nan fakilte de medsin li fè konbyen ane, konbyen ane, li fè konbyen ane pou l ap etidye pou paran l ap peye lekòl sa pou li. Ou konn inivèsite an Ayiti chè. Menm si w gen demi bous, ou gen bous, ou tèlman depanse nan achte liv, nan achte feyè, nan achte tout bagay. peye kamyonèt, peye moto pou al lekòl. Lè w resi gradye ou sòti yon bagay nan peyi sa, reyisi an Ayiti est un défi hein. Lè w resi sòti yon bagay nan medsin nan, ou fè yon ti farmasi, epi w tande vagabon parèt mete dife ladan l boule l. Ooh ti medsen sa ki viktim nap renmen kanaval roody roodboy la anpil lap renmenl men tout otan w pa viktim ou ka toujou gen ap doute eske misye ka di sa eske l paka di sa eske misye pa egzajere nan tèks la non fòm mete lè pwen sou lè zi fòm di bagay yo jan yo ye a pou nou menm pran konsyans pou n di kèt hey sa pa bon menm. Sa pa bon banm banm rele sou kòm. Se dwa tout pèp, tout nasyon, tout moun sou latè pou nou revandike pou dlo, pou lekòl, pou kouran, pou manje. Leta dwe nou sa yo. Men gon jan sa fèt. E li yo rele manifestasyon pasifik lan. Se son nivo li ye. M tap tande yon diskou, yon entèvyou Maniga tap fè, ki tap pale de yon pèp kap aji sou emosyon. Hey! Fò n kòmanse, atis yo, medya yo, moun ki enfliyan yo, fò n kòmanse di hey! E nou ki la pou nou edike sosyete a, fò n di sosyete a, sa a pa bon, pou nou pa fè l. Sa a bon, men ki jan pou nou fè l. Sa a pa bon, men ki jan n pou nou pa fè l. Nou pa dwe pè. Pinga nou pè paske se misyon nou sa. Lè Bondye ba w pouvwa pou w popilè, li pa ba tout moun don sa a. Ou fè yon bagay pou kò w anndan yon kote, nan yon ti stidyo, epi ou wè milyon moun konnen l. Wap gade w gen 8 milyon, 7 milyon views, moun pral gade, moun pral tande w. Lè w se yon influencer, fò w ka enfliyanse moun de fason pozitivman posib, le plis ke posib. Fò w ka fè sa a. Fòk medya yo kòmanse di hey, sa a pa bon. Pèp la, se vre nou gen dwa, se vre nèg yo antò, se vre prezidan ap mal jere, se vre senatè ap voye flè, se vre tèl bagay sèl bagay. Men! Ou menm pèp la, pa kraze afè frè w la, pa kraze afè sè w la. Ann met tèt nou ansanm pou nou batay kont moun k ap fè nou mal yo. Men se pa frè w la, sè w la ki nan lari a, ki gen pwoblèm dola a menm jan avè w, ki gen pwoblèm dlo a, ki gen pwoblèm lavichè a, ki gen pwoblèm pa gen lopital la menm jan avè w la pou w ap fè viktim. Enhen, atis yo dwe kòmanse pase mesaj sa yo. Legliz kòmanse dwe preche moun ki vin tande yo mesaj sa yo. Senatè yo, opozisyon an dwe kòmanse moun yap mete preche, moun yap mete deyò yo jan de mesaj sa yo. Atis ki pi enfliyan yo fòn kòmanse preche pèp la poun di non sa pa bon, men sa ki bon pou nou fè, men ki jan pou nou fèl. Si kounya pou destabilize on gouvèneman Wap peye moun mil goud pou fè dezòd pou ou, pou kraze brize afè frè ou sè ou malere parèy ou, m pa kwè wap fè yon bon misyon nan moman an. M pa kwè w renmen peyi a. E podyab, podyab wi yo e yo pap konprann sa a. Yo pap konprann li non. Yo pap konprann. Men yap pito rayi yon ti jèn kap fè efò menn. Yap pito banm frap pou verite a. Ou konprann? So, ou menm ki pa gen vwa pou pale, ou menm ki ta renmen di sa map di yo oubyen ki konprann e mache nan lojik map mache a, ou gen yon grenn misyon aswè a. M pa mande w fè l 2 fwa, ni 3 fwa, ni 4 fwa. Link kanaval sa ki nan bio Instagram mwen an, pranl patajel menm si se 2 moun ki sou paj ou lap wèl lap konnenl lap konprann li yeah ou menm kap gadem la kounya la ou gon grenn bagay ou ka fè pou ede sitiyasyon sa pataje link sa epi pale verite a edem pataje verite a. Pa gen kanaval, nou dakò sou sa ok pa gen kanaval. Pa gen moun kap sòti sou cha, pa gen danse rele anmweyy. Men verite a fòl pale. Ann retire kò ou nan bagay sa ou di fò prezidan. Nou pa nan lojik sa, e pa la m ye, e pa nan direksyon sa map pran. Men menm m la kòm yon enfliyansè pou m di moun kèt, hey sa bon sa pa bon, ann al la, la pa bon pou nou, la gon tou, nou pap tonbe ladann, ann fè wout agoch la. E m pap di plis non, m pap kenbe nou twòp. M pap kenbe nou twòp. Men, rele yon zanmi w nan telefòn, voye l al gade live sa tande, paske l ap rete, m ap save li sou story m nan. M renmen nou anpil. One love. Non m se Roody Roodboy. Hein bon non an se Roody Vechel Dauphin ok Grande puissance en toutes circonstances Merci Jezi m pi fò.